Mache pon sonde, gwo jodi mèkredi a. La blokis konn gètan kòmanse la. Depi la ou konn gètan jwenn pil blokis. Dok nou wè. Son sitiyasyon ki vreman vreman konplike. La anba kote nap gade a e mache chabon. Sa gen nan moun yo ki kan menm nou konnen se moun se ojou le jou ki oblije ap chache la vi se aktivite kan menm men konpatifman avèk jan sa konye La a pa gen mache. Dany Laurent konn jodi a nou nan mache pon Sode. Ki pou ka pwojte yon imaj pou di kouman sitiyasyon an sou le plan sekiritè la nan ba Latibonit, ki jan li afekte menm mache pon Sode. Paske mache pon Sode se 2 jou l fonksyone, se mèkredi, samdi. Donk 2 jou sa yo moun konn soti tout kote. nan peyi a atravè peyi a vin achte moson li. Men aktyèlman, nou pral mèt pou fè konsta a la, ki jan sa konn fonksyone, nòmalman, lè nou te nan òd dè choz, ebyen bagay yo vin nan sitiyasyon ki ekstrèmman difisil, pwiske tout bagay yo, pri yo vin ogmante.

Eske l bay biznis ou a pwoblèm? Ki pwoblèm li bay biznis la? Ou pa ka vann? Ou pa remake moun yo moun yo pa vin nan mache a? Mèsi. Kòman nou ye?
Nou va pi mal. Ou se kiyès ou menm?
Mwen se Jean Louis Rosny. Jean Louis. Ki di w ap vann la?
TCS. TCS. Konbyen mamit la vann? Mamit la vann 110. 110?

Sa yo vann sak tou? Oui. Sa yo e chanpou, papye, e sa sa se? Mayi. Mayi, pou moun ki ap fè mayi popkòn. Ok. Ou se kiyès? Mwen se Doukas.
Doukas.
Depi ki lè wap vann nan mache a? Mwen gen 2 zan depi mwen vann nan mache a. Pa egzanp, kòman ou vann sak mayi sa a? 900 dola. 900.
Konbyen li te vann avan? Avan li te konn vann 800, 850.
Kisa k vin koz li vin vann? Pa gen mache.
Sa k fè vin vann pi sa bagay yo pi chè epi wout pou ale al achte a tou pi lwen ou peye anpil kòb frè. Ok. Koz li oblije moute. Pa egzanp papye katon e asyèt plastik sa an bwate ke m konnen anpil machann itilize l pou yo vann manje etc. Konbyen ou vann Pakia. 700 dola pakia demi an pou 350.
Avan l te vann konbyen kob? Avan l te vann 600. Sak fè l vin vann tout kob sa yo? Pwoblèm wout la.
Donk eske pwoblèm ensekirite ke ba latibonit ap konnen an li gen enpak sou pa egzanp biznis ou a la? Wi.
Ki enpak li fè egzanp? Pa gen mache moun yo ap vin achte ankò. Wòch yo pa ka vann. Donk pa egzanp. Gwo jodi mache a la, jodi samdi a. Si tab si ta zanmi li ma te.
Ou pa ko menm vann anyen. Non m ka vann pou 1000 dola.
Donk si si gon bagay kom e machann moun ki nan mache a ki ap chache lavi e kom mesaj ou byen kom revandikasyon se kisa ou tap di? Ti wout la selman pou yo ba nou. Selman sa w bezwen wout la. pou ka pèmèt moun vin vin achte epi ou menm pou ka al revann sèlman sa ou pa bezwen plis ke sa paske ou ka chache lavi ou pou kont ou mèsi. La mwen nan yon biznis yon jèn demwazèl ki vann tout sa nap gade yo la li vann bonm, kivèt, li vann panye, li vann ki jan yo rele sa a? Jebebe, li vann kivèt. gwo e mwayèn, li vann bokit blan, gwo e mwayèn, etc. Li vann paswa tou. Ou se kiyès? Isma, m biznis. Biznis sa a, w ap fè l depi kilè? M gen 6 an depi m ap fè l. 6 an.
Se konbyen kòb ou vann pa egzanp kivèt sa a? M vann li 350 dola.
350. Konbyen l te vann avan? Avan l te vann 60.
Nou la. Sak fèl vin chè konsa a? Pwoblèm ensekirite. Donk sa vle di pwoblèm ensekirite a li gen enpak sou biznis ou a? Wi. Ki enpak li fè sou biznis la? Bon, li detwi m paske sa fè sa gen plizyè moun ki te konn desann anba isi vin achte. Pa rapò pwoblèm ensekirite a vin pèmèt ke yo pa ka desann pou yo vin achte. Pa egzanp, je bebe sa a konbyen li te vann? Li te vann 800 dola, kounya l pase a 1500 dola. Waww!
E kivèt la pa egzanp si m bezwen yon kivèt tankou kivèt sa. Se menm pri a toujou 350 dola. Li vann kounya. Donk pa egzanp ou menm kòm jèn fi ki deside w ap bouske lavi, ou deside w fè sa a, mache Ponsonde se 2 jou, se mèkredi, samdi. Konparativman avèk jan sa te konn ye dan le tan, lè nou te nan òdre dè choz, ki jan w santi sa ye kounye a, konparativ. Li te pi mal, li te pi mal pase sa te fè sa oparavan, li te pi bon pase sa te fè sa, tout moun t ap chache fè tèt chou, fè aktivite ke sòti anwo desann, pase depi anwo pa bay, anba pa ka jwenn, sa vin pèmèt ke nou menm tou nou mal pou jwenn, paske se anba nou yo nou mal pou jwenn, epi sa vin pèmèt ke lè yo vini. Yo fè nou vann an bagay, yo toujou bon pou nou, men apre lè pandan se te pwoblèm ensekirite a vin pèmèt ke yo pa ka desann pou yal pase wout mòn pou yo vin gen konnpè dèfwa pou yo vin, men moman yo vini an, yo gen dwa pa pran nan nou, yo pran nan lòt kote. Sa vle di pandan yo pran nan lòt kote a ou menm ou chita ou ret ap sibi. Ou konn fè jounen ou pa janm vann anyen. Imajine depi maten m la, m pa preske gen 2000 dola nan valiz mwen. E m gen machandiz ki ka vann plis ke pase sa. Donk sa vle di, ou remake ke moun yo yo pa vin nan mache a prèske konparativman avèk jan sa te ye dan le tan, moun ap soti tout kote, sot Pòtoprens, vin fè mache Ponson de le Samdi, sot Lestè, sot tout kote. Donk pwoblèm ensekirite a nan ba Latibonit, li gen gwo enpak sou biznis ou a. Paske deranjman vini. Pa egzanp,

Si ou ta gen yon mesaj kòm jèn fanm ki deside bouske lavi, ki deside kanpe goumen la a malgre jan sa ye avèk otorite konsène, otorite an plas yo, se kisa l tap ye kòm mesaj? Ebyen tout sa ki posib nan sa, se pwoblèm ensekirite a, men depi pa gen sa yo n ap byen fonksyone. Mèsi. E pwoblèm ensekirite a ki mete nou nan sitiyasyon nou an. Mèsi.